Prezidan Repiblik la nan Chanm Depite a ki fini jodi a avèk yon vòt 51 depite ki rejte miz an akizasyon, 3 vote pou, 7 vote abstansyon. Konpetans palman dabò nan Chanm Depite a nan mouvman destitisyon ke yap fè a. E nou menm nou pa gen oken pwoblèm n apiye l menm. Paske si destitisyon an ta reyisi, gen moun ki di l pa p reyisi paske yo pa gen majorite, nou menm se pa janm opinyon nou. Se pa janm opinyon nou. Nou konnen ke lòt depite ki nan majorite yo, ebyen yo menm se moun yo ye, se peyi yo k ap depafini, se peyi yo k ap efondre, gon lè k ap rive y ap pran konsyans de sa. E fò w gen konfyans nan moun. Donk sa y ap fè a, nou apiye l. Mentnan nan Sena a. Nan Sena a, jan w sot di a, e dènye senatè Lanbè ki vire nan opozisyon. E aktyèlman, lè w fè kontwòl nan Sena, w ap wè opozisyon an gwosi nan Sena a. Kounye a se 13 senatè ki nan opozisyon, se pa 4 ankò nan Sena a. Donk sa fè ke jan w wè l evolye nan Sena a, li ka evolye menm jan nan Chanm Depite a. Donk se poutèt sa, nou menm nou apiye mouvman destitisyon k ap fèt nan Palman. Se politik k ap fèt. Sa vle di ke politik la, e nèg la se yon palmantè ke l ye, li lib de pran desizyon ke l vle selon jan l estime konjonkti politik la ap evolye. Nou prale nan pakè Pòtoprens a 6 zè 50 minit nan maten, komisè gouvènman Pòtoprens lan Jèn Pòl Erons Vila ki di li pa ni nan fè cho medyatik e ki gon metodoloji de travay ki respekte tout nòm sa fonksyon l lan mande fè konnen jounen jodi li pran desizyon pou l pati an gè Kont tout responsab lekòl ki pa vle koube anba lwa ki gen pou wè ak kantite lajan paran yo ta dwe peye pou yon timoun nan yon ane skolè. Dayè, Paul Héronce Villard li menm deja konvoke 4 direktè lekòl pou demen vandredi 23 zou 2019 lan akòz desizyon yo pran pou monte tèt nèg pri lekòl yo san yo pat menm avèti paran yo. Nan lis sa, gen Natacha Dorcé, ki se direktris kolèj Baird. Genyen tou nan lis lan, direktris enstitisyon Filles de Marie, Myriam Dorélien. Gen direktè enstitisyon Saint Louis de Gonzague, pè Valmir Dabel. Gen direktris enstitisyon Akademi kretyèn Gina Sepwen Lassègue. Komisè gouvènman pandan wap kesyone yo tou sou pri lekòl la ap monte a mande yo Tou poukisa depi kèk tan nan egzamen leta yo, lekòl chè sa yo, e sèlman pankat la k rete? Fò w mande yo sa pou nou, paske yo pa bay rezilta menm. Eske se yon resiklaj sa mande? Eske se pwofesè yo pou yo revannen, pase nan moul? Ki sa k pase egzakteman? Mande yo tou, komisè gouvènman an pa di m ap ba w dikte non, e m konnen konesans ou, gabari entelektyèl ou, ou pa p chita sou sa twòp, wa konprann s on konsèy, mande yo tou, konbyen yon pwofesè k ap travay lakay yo touche? Ou konprann? Sa yo enpòtan. Daprè lwa ki vote nan palman an nan lane 2009, epi pibliye nan jounal ofisyèl peyi a, Le Moniteur, nan dat 3 janvye 2017, sou prezidans Jocelerme Privert, lekòl pa dwe pran lajan pou re-enskripsyon epi yo dwe peye an goud. Toutfwa, dapre lwa sa a, lajan ane a pa ta dwe depase yon kantite ki egal ak 2 mwa skolarite pou preskolè ak 3 mwa pou fondamantal ak segondè. Paran yo dwe peye 50 pousan pandan rantre klas yo, 25 pousan nan koumansman dezyèm trimès lan, epi rès 25 pousan an nan koumansman twazyèm trimès lan. Alòske, yon seri de lekòl, lekòl la poko fèmen, ou gentan peye pou timoun nan, pou lòt ane. Yo poko pran kanè non, ou gon rezèvasyon ou al fè. Yon timoun ap dan lekòl, m pot kanè ba ou, m ba w pyès, m ba w batistè, manman vini, papa vini, yo di w men foto timoun nan, nou konfye w yon timoun, nou pa di w n ap retire timoun al met lòt kote, pou w di nou, pou n vin konfime. Vin enskri l. E tande, e nan lekòl la l ye. Ou di l vin enskri l. Epi, gen k pi debòde menm, pandan timoun nan ap konpoze, paran an bat tèt li, li jwenn yon kòb li pot. Lè m di w mafya pran peyi sa, nou konnen m manti? Yon peyi gansterize sou tout lafòm. Pandan m ap prepare, peye, trakase kò m pou m peye egzamen timoun nan, ki poko, ki poko konnen si l pral fè klas la, nan menm mwa w di m pou m peye yon kòb! Pou ane pwochèn. Konprann? Donk, pandan se tan Site Solèy ap fè gwo siksè nan egzamen leta, paran kontan, Leyogàn ap fè gwo siksè, nan Kafou la, komin Kafou, yon seri de lekòl ou pa ta panse la, se gwo gwo siksè, pandan ke paran menm ap bat plizyè komin pou al mete pitit yo nan yon seri lekòl ki chè pase sa ou pa konnen. Sèlman ansèy la k rete ak non an. Men an tèm de rezilta, zewo bare! Komisè gouvènman, jèn gason Paul Erons Villard. Komisè Paul Erons Villard, jwèt pou ou li fè 6 è ak 52 minit. Bòb se moman rive pou n ale lakay vwazen yo pou n al gade kisa jounal yo di men avan n ale. Humbert Papa Tounen ki estime konpòtman sa a pa bon pou chèf leta a. Nouvo manm opozisyon an kwè li enpòtan pou prezidan peyi a pran konsyans li pa an mezi reyèlman pou reyalize sa l te pwomèt popilasyon ayisyèn nan. Nan sans sa a, Papa Tounen plede an favè yon chita pale serye 4 je kontre manti kaba. Tèt a tèt, san blòf, san peze zòtèy pous atè, san mantò, pou planifye yon depa òganize, yon depa òdone, paske daprè sa l di, popilasyon an pa ka kontinye sipòte sitiyasyon k ap devlope la a, Kote pou yo chita? Fòk genyen yon eman ko plase nan mitan 2 ekstrèm yo ki ka atire 1. la goch è la dwat e la dwat vè le sant pou chita a fèt. Ok ok.
Pou ke souke panyen an li fèt, pou ke chanj lan li fèt, pou ke kontansye an li li an pati vide, paske anpil psikou pa janm vin vide kontansye yo, epi jwenn la fòmil konsansyèl pou pèmèt o peyi de retwouve le chemen de la pè, de la stabilite e batay kont grangou, kont mizè, kont famin e pli patikilyèman kont bandi tout kote kèlkeswa kote yo ye a k ap fè lapli e le beau temps. Jenès la ap krake, manman pitit pa ka voye timoun yo lekòl pwoblèm, on ti lapli tonbe menm sou chandmas ou pa ka pwomennen, si w ap desann kafou dlo pran w, si w tabak fè anvi pran w, pifò nan gouvèneman ki plis enspire konfyans, lejitim, avèk on pouvwa egzekitif oswa on chèf pouvwa egzekitif ki li menm tou met kanson l nan tay li, on parleman ki li menm k ap fè dyòb li kòm sela se dwa. Se sa k fè yo toujou di ou, lò tèt pwason an pouri, tout kò pwason an vin pouri. Yon prezidan enmefyan, menm avèk li menm. M pa konnen si se dènye pasaj premye minis yo an ki twomatize li, men on dirè ke menm rega misye ankò lè w konn ap pale avèk on nèg li pa menm jan ankò. Misye ap gade w kòm kwa s on nonm k ap chapen, k ap kontwole, k ap, ou konprann, tout ti detay e ot eksetera. Sa vle di ke jounen jodi an, se a li menm de wè kisa l kapab fè pou l sove peyi a. E m ap di l tou, si kounye a l santi ke l dan lenposibilite pou li. Fè sa l dwe fè pou peyi a. Jwenn la fòmil pou libere peyi a tou. E pou l aksepte, di bon, mezanmi, bon, nan lespri m te gen volonte, m te pati avèk lide, vrèman pou m te fè tout sa m ta dwe fè. On dirè ke lanati pa avè m, paske menm mwen menm m ap poze de zak ki kontrè a sa lanati ta vle. An definitiv, bon, m pa ka kite peyi a ap soufri. Tèt mwen sou kont mwen, je pli bagay. Men, m ap di prezidan, li pi bon. Pou ke nou chèche la fòmil si un départ yon orè pou ki yè un départ ordonné, un départ organisé.
Joseph Lambert li te envite nan jounal Premye Okazyon ayè maten. Toujou nan aktyalite politik la, fòs opozisyon pwogresis, fop, salye. Desizyon Senatè Joseph Lambert pran pou l pase nan opozisyon ak pouvwa an plas la, sa ki daprè agwonòm Jean André Victor kapab ranfòse opozisyon an ki genyen nan Sena Repiblik la jounen jodi an. Dirijan MOPOD la fè konnen yo sipòte san rezèv demach miz an akizasyon